Ebyen se konsa ou te tire tiraj lan? Mouye m gon move regretman paske m bay dlo twotwa che sa yè nan maten e li fè m wè l soti nan aprè midi. Wè. M fè 200, m fè 12 pa 10. M fè 221. E m bay 12 kòm boul ki pi cho. Ebyen se konsa tiraj la te fè nou. E tiraj sa a ye. Bon nou wè sa deja. Sa vle di nou pase kouchi. M pa renmen rate pwen an la a menm non. M li pa fè m byen paske si yon moun te fè kòb nan 06 ou oblije vin pèdi l. Li pa fè sans. Kit se tiraj, kit se pa tiraj. Donk se yon bèl tiraj, m pa ka kritike l. E sèlman 13 la nou te ka bay. Rezon paske m te montre nou 13 ap soti. Ok. E men nou pral frape la pou tout fanatik nou yo la. Pou nou wè ki sa nou pral fè. E ben nou wè. Rezon sa k fè yo bay 13. Nou gwo timoun nou konprann. Ebyen, men sa k fè yo bay 13 fanatik Shonay. Pa rete 78, e m pa t ba nou 78 je, wè tan pou nèg yo bay 78 grenn boul ki rete a yo pito yo tounen sou 13. Se sa pou nou konprann. Ebyen la nou genyen 78 ki rete a 67. Ok. Ret 78 ret 67 pou Florida. Si yon moun ka kenbe sa, kenbe l. Sa vle di, 78, 67, ebyen 2 boul sa yo rete pou Florida. Sa vle di, yo gen pwobabilite pou yo sòti, pa vre? Ebyen, poukisa yo, tan pou yo bay, bon, pito tan yo te bay 78 ki pi cho yo mèt te bay 67. Ebyen, yo fè nou wè yo retounen sou menm boul la. Men, m toujou di nou sa, pafwa, lè ke w wè rete yon grenn boul nan fliks otantik yo,

Ok, m swete nou konprann sa m di an trè byen. Ebyen la, pou New York, pou Florida rete 2 boul sa yo, pou New York rete 2 boul sa yo. Sa vle di 78 nan mitan 2 tiraj. Li nan mitan Florida, li nan mitan New York. Sa vle di New York dwe bay li, Florida dwe bay li. 13 te dwe soti nan New York. Li pa t ap move. 13 poko soti nan New York. Li te dwe soti nan New York. Ok, ebyen nou pral frape la. Nou pral frape pou tiraj sa la e nou ta sipoze frape yo trè fò la pou tiraj e kap fèt 2 jiyè 2021 an nou nou sèlman gen flix otantik pou mak 73 nou pa gen flix otantik pou 47 avèk nou pa gen flix otantik pou pou 19 avèk 47 avèk 16 nou pa genyen. Sa vle di nou pa genyen ni nan sa, ni nan sa, ni nan sa. Selon sèl kote nou genyen la, se max 73. Ebyen nou pral frape sèlman nan max 73 pou nou wè kisa nou ka fè la pou maten an. Ebyen, pa bliye yo di w.

78 ebyen kòm yo di depi ou wè 73 va jwe 67 ebyen la nou ta dwe jwenn 67 ebyen nou prale pou nou wè kote nap jwenn 67 an tchèk ann ale tout fanatik mwen yo ok nap frape pou tiraj sa wi mwen menm e maryaj m bezwen bay se sak plis enterese m ebyen la nap ekri tchèk jan kem toujou abitye fèl. Check video sa map fè la pou nou la ban mwen a ki lè map moutre nou a ki lè map fè video sa sa vle di nèg pa dòmi tou nou wè a ki lè map fè video sa eske nou wè map fè video sa la nan inè 6 nou wè wi sa vle di lè nou wè yon moun ap travay E fòk nou bay sa enpòtans. Nou wè? Inè sis. Hum. Sa vle di se a lè sa la m ap travay pou nou. Ebyen pa gen pwoblèm. N ap frape. Pase m gen tan fè bèl kalkil la pou m wè sa m ka fè. Ok. Nou di sa tchèk. Ebyen tchèk n ap depoze 12. Se 12 nou jwenn. 12. 95. 86.

84 lwe mwen a ton tiraj li pa fem byen m pa renmen sa a menm tankou yon moun ou fek sot fon ti kob nan 06 pli pou tande ou vin pedil nan lot tiraj sa a pa bolet m e sak fe la map travay la mwen menm m pa vle rate pran m pa ladann ok m pa nan sa menm. E megrèt la. Sa vle di m rate 2 loto 3 chif la, m rate 006, m rate 212 e se yo m toujou bay? Tèt chaje. La nou gen 87. Kot fèt nou. Ok. Sa a e boul ke nou jwenn nan check nou ok. Ou menm ki fèk pase sou chanèl la sa a e check nou fè ok. Nou fè check dabò. Nou fè check dabò. Ok nou fè check. E pi na fè dezyèm check la ki se check Florida. E yo bay 13, 43, 21. E bin la nap genyen.

Ok. Si kalkil mwen, kalkil sa m fè la, fanatik yo, mwen menm, tiraj dezyèm trant lan la, m sipoze, m sipoze rele gwo bengo. M fon bèl kalkil. M fon bèl kalkil la. Mwen byen an ale nou pral fè mayaj. M fon bèl kalkil nou. A kilè m a fèl? Ebyen an ale. La nou fè maryaj. La nou ekri maryaj. Ok, maryaj. Loto 4 chif. E sa yo m renmen an mwen menm. Mwen mwen depi ki lè m pa ba nou maryaj la. M gen kèk jou wi. M kwè m pa sou nenpòt 5 pou 6 tiraj depi m pa bay maryaj. Oswa loto 4 chif, loto 3 chif. Fòm travay map travay pou sa la wi. Yo tou 3 chif. Ok la nou ekri bòlèt. Ok. Nou ekri bòlèt. E ok. Moun ki pa jwe boul a revè yo. Silvouplè. Lè ke nou gon boul fè premye lou pa genyen. Se akouz de revè. Pa ba nou chay pote. Jis di a. M pa genyen non. Bay, lage chay la sou tèt ou pito. Di a m pa genyen non, rezon sa k fè m pa genyen e paske m pa jwe bòlèt a revè. Men pa kritike. Ki va si bòlèt pa jwe san revè. Ebyen fanatik yo kòm m di nou la mwen menm talè talè fò m ouvè liv bagay maryaj sa pou m ka fè pou m ka fè maryaj yo byen ok ann ale fanatik yo

Sak fè m ba nou 92 09 lan ok fòm moutre nou mwen menm yo konsa m ye pa bliye bon nou wè ti liv sa chak mayaj yo di ki pi pwisan ki pwisan nou sipoze adapte avèl dènyeman an. Mayaj ki plis itilize se 2507 enben yo te bay sa nan loto 4 chif. Yo te vin bay 1993 nan Florida. Yo bay 09 92 deja. 09 te fè premye lo, 92 te fè twazyèm lo. Ebyen kòm nou jwenn ni la ankò, nou oblije prann. E sa k fè nou di w nou chwazi 92 09 pou ou. Ok.

Men, avan n ale pi lwen, e gen yon bagay, si m pa jwenn li, men la nou genyen, ki boul yo te bay maten an, 06, m gaye 06, 06 sou 64,

Men nou pa gen 63 nan tchek nou la non mesye ooh. Bon, kòm nou pa genyen, n ap sèvi a sa n genyen, n swete pou Bondye fè nou kraze yo la. An n fè loto 3 chif pou n avanse. Ebyen loto 3 chif n ap fè la, n ap fè l avè boul ki nou wè ki pi cho yo. N ap fè l avè 87, 85. Ki lòt boul ankò? 80 Nou gen 10 Zero 9 An n ale N ap fè 85 858 W ap vire l M konnen nou fò Nou gen tan fò la wi Sa vle di si yon moun te gen 2 zyè swa ou te jwe l Ou t ap bay Ou t ap Sou kenbe prensip mwen yo Wap genyen nan loto 3 chif e konsa tou sim t gen 12 m tap ba nou loto 3 chif sa ebyen la nap genyen nap genyen 50 e kiyès m te di 87 nap rale konsa 778 e grenn sa wap peze la e kiyès m te di 09 wap rale konsa 990.

Ok li pa ka ba ou 900 de zero ok pou moun ki confuse yo anplis li pa ka ba ou zero 99 paske m pa ba w de zero m pa ba w 99 menm si 99 ta dwe soti nan bòlèt kòm boul pè men nou pa ba w 99 se de zero an ale boul pè ke nou wè la konbyen boul pè nou wè nou jwenn 22.

Ke 10. 10 an aplikasyon. N ale, n ap kwaze nan lòt videyo. Se te zanmi pa w Chounay. E n ap kwaze nan tiraj dezyèm trak lan. Babay.